Bonjou bonswa tout moun jodia nou vini avèk yon lòt epizòd konbyen kòb ke ayisyen ap fè sou youtube jodia nou pral palew de youtubè ayisyen sa kap fè bri anpil bri sou youtube ki rele MK fòkè jodia nou pral analize konbyen kòb ke li menm lap fè pa jou konbyen kòb ke li menm lap fè ke li fè nan dènye 30 jou yo e konbyen kòb ke an li fè an total sou chanèl youtube li a. Nou ka wè ke MK Fòkè gen yon total de 94 mil abone e li gen yon total de 10 milyon vyouz an total sou chanèl youtube li a. Konbyen kòb ke MK Fòkè fè pa jou? Nou kapab wè la nan dènye

rive nan 19 mil, li fon ti moute la, li fon ti moute a 48, 32, li fon lòt desann ankò, li desann byen ba jiskaske li desann a 8 mil vyouz pa jou, kote nou pa konnen si se kèk videyo ke li menm li efase sou chanèl li yo, men sa se yon pwoblèm sa ye, paske vyouz yo pa janm dwe desann drastikman konsa sou yon chanèl youtube. Enben. Si nou pe pale sa nou vin pale nou a pale se egalize tout views sa yo pou nou kapab di yo on aproximite de konbyen views li kapab fè par jour si nou legalize tout views sa nou ka wè soti nan 100 mil 100 mil 100 mil desann nou kapab di ke

E si nou ta vle di fè sa, nou ka pran kalkilatris nou, li an lè ni tan jou l fè 1 milyon vyouz. Nan lè ni tan jou l fè 1 milyon vyouz. 1 milyon 24. Epi nou divize l antre 30. Fè ke, a bon, fè ke li fè yon valè de. 45 mil vyouz par jou 45 mil vyouz par jou enben nan 45 mil vyouz par jou sa nou pral mete yon valè de 30 pou san ke nou bezwen pou chanèl li an 45 mil vyouz konbyen ladan ki monetize konnen youtube pa monetize tout vyouz ke ou menm ou fè sou youtube. Men, se yon ti valè tou piti li monetize. Enben, an total, li fè yon valè ki monetize pa jou, 13 mil 500 vyouz ki monetize. 13 mil 500 vyouz. Enben sa a, nou pral chache konbyen kòb ke yo peye M. Fòkè pou mil vyouz. Konbyen kòb yo peye M fòkè pou mil vyouz Enben pou mil vyouz yo peye M fòkè 5 dola 67 santim 5 dola 67 santim Enben nou pral fè kalkil la.

dola pa jou sou chanèl YouTube li a, 77 dola e 76 santim sou chanèl YouTube li. Kounya la nou prale kalkile konbyen kòb ke Mfokè fè nan dènye 30 jou yo. Nan 30 jou a li di w ke li fè 1 milyon 320 mil vyouz.

396 mil vyouz ki monetize enben nou pral fè menm ti bagay la nap miltipliye l antre 5 pwen 76 e nap divize l antre mil fè nou ke MK fòkè. fè yon valè de 2280 dola nan dènye 30 jou yo sou YouTube, 2280 dola e 96 santim. Kounya la nou pral kalkile konbyen kòb ke Mfoke fè an total sou chanèl YouTube li a. Nan tout enfòmasyon ke chanèl la ba. YouTube bay li di li fè 10 milyon 114 mil vyouz enben nan sa nou pral dè nou pral dè 30 pousan ki monetize a ki ba nou yon valè de 3 milyon 34. 1344 views ki monetize enben nou pral fè menm ti bagay la pral multiplier l pa 5 pwen 76 e nap divize l entre 1000 ki ba nou valè ke MK Fòkè

ke li menm li fè kòb li fè sou youtube e men se de sa nou vin pale gen yon lòt ti bagay map map toujou fè nou sonje si se premye fwa ou gad video sa se si se premye fwa kew sou chanèl sa map di nou nou pa revele bagay sa yo pou nou antre nan biznis moun sèlman pou nou ba ou yon motivasyon si ou menm ou vle lanse sou youtube. YouTube gen kob men sa se video motivation ke YouTube wi l gen kob men se pou mete pasyon w nan video ke menm ou pral fè yo pou w kannen ke YouTube nan tout video ke menm ou pral pibliye YouTube ap baw bakop paske depi moun wè le video w la Enben wap fè lajan. Si w ta renmen video sa sèlman banm yon like, abonew, patajel, mèsi e a la pwochèn.